Mwen koumanse mete moun anlè. Kòm gen anpil moun ki toujou ap fè jalouzi ke yo nan de mòd nou pa pran yo, chak moun ki moute, l ap fè yon ti parèt, yon ti pale, apre sa l ap bay espas pou lòt moun moute. Èske nou dakò avè m guys? Ya. Dam san pawòl. Wi mwen wè moun yo mande kiyès kongolèz lan bay 50 pwen yo. Li bay Ariana 50 pwen yo, Ariana toujou premyè. Ariana toujou premyè. M ka di. Demen depi l bat match yo kòmsi premye match yo tou de match yo m mèt di li li mèt li tou li tou l ap toujou premye a e o kite m pale e answit l ap e l ap tou kalifye pou final demen se demi final
Ok so sa vle di eske ok eske se chak moun bon m desann paj sa sorry. Ok, eske se chak moun k ap jwe 2 match demen? Chak moun ap jwe 2 match?
Wi, chak moun ap jwe 2 match. Men kòman? Pa egzanp, y ap fè tiraj, moun ki pran 3 a, l ap chwazi yon moun pou l jwe. Ok. lap chwazi yon moun poul jwe pa egzanp si Ariana jwe avèk Malyèn nan epi MK jwe kòm te ka di jwe pran nimewo 3 li pral chwazi youn nan medam yo poul jwe nou pa konn kiyès donk on moun ap jwe 2 fwa.
Oh ok bon talè talè banm men kèk moun ale toujou paske gen moun ki bezwen moute banm men kèk moun ale toujou Guys avan moute tande byen guys moun ki moute yo nap kite espas tou pou lòt moun ki vle moute yo ok guys sou sa vle di moun ki moute yo moun ki vin pale yo byen blan li menm se manman lavi manman kay
Men anpil moun panse ke moun e e kòman m te ka di M pa vle site non. An ma chérie rad ou moute twòp fon ti moutel pi wo pou lè pou konnen kòman se tou. Mèsi bokou mèsi mil mèsi. Yeah kite yeah.
Sa m konnen sa son manman hein. Wi mèsi anpil.
Ok li bon konsa so banm mete espas pou m bon lòt moun.

M, Ok. Men, men sa m ap di, mwen p ap site non moun pou evite, men gon peyi ki gen 3 peyi ideyal k ap sot la. Li pa avantaj nou. Li pa avantaj nou. Se lòt peyi an, menm ke yo gen, yo fò, yo fò. Men se li ki avantaj nou. Peyi ki gen 3 moun lan, nou mèt konnen 3 peyi dèyè l k ap jwe avè l lan, li pa fasil. Menm ke nou wè nou bat li souvan, li pa fasil. Se lòt peyi ki yon ti jan fò a ki yon ti jan avantaj nou, m ka di.
Oh, ok, ok, ok. La, Tankou sa nou konn abitye jwe pou yo a, e li kap nan avantaj nou, pa vre? Non, se pa sa nou konn abitye jwe a. Se sa e, e ki kòm si an konkirans avè nou Ok, e kap ou vle ap.
pale de M nan, nou pa bezwen di tout bagay. Oui, Ok. oui.
So demen si je, ok, samdi an, si m vle konprann samdi an, si se li menm nou kwaze, lap nan avantaj nou. Wi lap avantaj nou men menm ke nou wèl fò m swete tout moun di sa paske ke lòt peyi an li gen 3 peyi avèl ki ap dwe pou li e si lòt demwazèl lan ta ale nou mèt konnen ke moun nan lòt peyi yo ap jwe kont nou sa vle di nap gen 4 peyi ki pral jwe kont nou sa nou konnen wi san kote sa n pa konnen. Ok dakò dakò ok So m ta swete ke moun yo nou pa bay twòp detay sou sa aswe a demen si Dieu veut nou ka bay plis detay ou konprann pale anpil Ya, ya.
Paske ou konnen gen moun ki pa nan travay. Guys, nou pa bezwen mete non anba komantè a, nou gentan konprann deja.

Ki kont moun sa. Gen peyi si nou ye, gen peyi si nou si nou si nou si nou kwaze avèk moun sa nou bat jodi nou pase sou li nou pa kite tras sou li an. Gen menm lòt peyi kap vin vre pou nou. Men lòt peyi an ke le Mali an si avèl nou jwe nou sou estime l li pral difisil pou nou pou ki rezon paske se kòmsi e ki pa fitna yap mete an fas nou. Li gentan gen 3 peyi avè l. Ye, paske lòt peyi yo ini ansanm avèk li pa gen kesyon. Men si se lòt lan, nou jwenn, l ap plis avantaje. Men demen la, gon bagay m, gon analiz m fè ankò pou demen. Demen li posib, ou wè si ke demen nou wè nan premye gèm k ap fèt lan, ou wè yo mete yo, yo jwe ansanm, konnen ke yo chwazi ke pou yo ba nou Mali. Yap ba nou mali klè pa, yap ba nou mani, mali klè, pase si, si lòt sò di an, sa n pran devan, se sa w pran devan, yo ba nou pa, pa lan pil cho, yap mande pou gè, men yo pa vle pou gen gè a, men ou mèt kwè m, ya, sa n te kraze maten an, yap fè tout sa k posib pou yo retire l, pou yo kite lòt lan. Maten sa.
Al di l ap jwe m kwè.
Yeah, yeah, yeah. Mm-hmm. Wi, si kom si, si e kom si Oriana ki chwazi, Oriana la, la panik, si l pran nimewo 3, la chwazi yon moun pou l jwe. Men si e li, si, si l pa pran nimewo 3, la fon sel match, ki na, la pran pou, pou l wè si ap chwazi l, men pa kwe ap chwazi l.
M wè son tiraj la pe pa vre. Wi.
Si se, si se nimewo 1 l pran, la pi yon sel match. Wi.
Si yo pa chwazi. Non, e pa vre.
Pa egzanp, mwen menm, ou menm, biyè blan. Mwen pran nimewo 1. Mèsi bokou. Ou pran nimewo 2. Biyè blan pran nimewo 3. Sa vle m pral jwe avè w. 1, 2 pral jwe. Epi nimewo 3 tankou ou byen blan li pral di konsa ok m pral chwazi youn nan nou 2 an pou n jwe. Sa vle di menm si m fin jwe avè w depi w chwazi m m ap oblije vin jwe avè w. Oblije jwe oh ok ok ok ok m konprann.
Anplis tou m on ti jan flou. Ou pa t sipoze jwe tou. Paske w gen plis pwen. Ou te sipoze bazew e tann wap fè final epi pou yo vin jwe nan final avèw. Esam te panse esam te panse tou freo wi paske ou gen plis pwen ou fini premye talè ebyen blanche ou fini premye nan tout ou te sipoze chita wap dòmi oubyen wap swiv game nan fè ti repoze epi yap di sak chanp sak prepare pou final pou demen pa la fèt twò fasil.

Avan e anplis dezyèm nan donk li gentan gen Gwo kesyon, gwo kesyon ankò, gwo kesyon ankò. Ta, ok, fin pale pale anpil pale anpil. Yeah, gwo kesyon map poze. Ta sanble m tande demen si Dye ve yap tounen tout pwen yo a zewo. Eske se vre? Non, e pa vre. E sa yo te di m tou m poze kesyon yo di m non, se pa vre. Se lè final la. Epi lè final la eske ap gen je de tab? Pap gen jeu de tab nan final lan ap gen 2 grenn match nan final lan. Ok yon lòt kesyon ankò nan final la konbyen match yap jwe?
2 match 2 match sèlman moun ki rive a 2 an premye.

Plis pa fokis sou move comment yo pase menm wè chak lèl li move comment yo lèl ap jwe tankou lèl fin jwe sou tab la epi lèl al li comment yo epi menm wèl li trouble so just dil pa fokis sou sou comment yo pase comment yo ap fè li pase li deja strese deja lèl pral jwe tankou jwe sou tab yo epi aprè sa lè moun yo ap lèl lap vin li comment yo tankou yè lèl tap avan yè lèl tap peze boul yo pa mete li pa bezwen strese tèt li trop. Ase, Wi, m dil jwèt la, sa. nenpòt moun ka fè erè. Se chans. O- Mwen ok bouke. o- ok talè yon lòt bagay m te vle di Ayana ankò e lè lap jwe pigal pale de e- enigma menm menm menm paske nou tout gran donatè yo nou konn kòman poun jwe Nou konn kòman pou n jwe ladan l, nou konn jan pou n voye kado yo, nou konn ki lè pou n pale. Paske sa m aprann de lòt moun yo, depi nou di yon bagay, yo fè l. Mm-hmm. Chak sa nou di kap nan avantaj nou, yo menm, yo parèt yo fè l. Paske wap wè oparavan, nan match yo, yo pat janm konn pale de enigma. Ou wè yo menm malgre yo pa pale de li men yo menm yo fèl. Yo M pa konnen si bò kote pa yo se pa yo pa gen kantite moun, I mean yo pa gen kantite kado pou yo met ladan l, men nan plizyè game Oh li. wap wè yo, yo lage l, kè nou ap plede kase, se jis a la dènye minit nou vin wè ke se yon mil pwen yo lage, se yon de mil pwen yo lage, paske nan kòmansman game nan yo pat janm janm janm janm te konn fè l. So di Ariana sa pou nou li mèt sispann pale de bagay sa epi nou menm nap jere l paske moun ki fèk kòmanse jwe yo yo pa vrèman konn kòman pou yo jwe ladan l men nou menm ki se gran donatè ki konn gem tiktak la byen nou konn kilè pou n lage l nou konn fason pou n lage l epi tou nou konn kilè pou n fè ok.

Mesye sa pa anpeche yo kap fè bèl travay nan kominote ayisyèn nan. E Ariana nap di w tanpri silvouplè cheri pa strese lè w strese. Lè w strese ou fè kè nou fè nou mal plis ke jan nou gentan strese nou menm. Nou menm kap fè travay lan nou strese tou men nou pa vle w strese nou vle w api nan ekran nou vle kè w kontan. konnen ou pa menm koze di nou sa pou nou fè nou konn travay nou deja alèz
lap di nou kilè pou nou jwe non nou konnen e nou fò nan game tiktok yeah nou konn sa pou nou fè deja pa bezwen pa do fatige kò rete kal e nap fè travay la Ok chouchou rete kalm nan pou travay la travay la ap pase jack. Joker ou genlè gon eko baz. Men Jack se pa se pa fòt li paske se ap e kado kap tire aprè se pa kado ki tire vre nan lè lap di sa se e kado ki vin pase paske sou gade anlè a l wap wè pwen yo depi pwen yo rive avan kado yo
ou konprann. Ayou eske pafwa pale ayou eske pafwa kote metro ap jwe an

Li itil konn tande wi. Enben se nan sans la paske sil tande. Li tou di nan live la tou li tou di moun yo pa jwe ankò nan live la. Non ou konprann?
Pase jodi an la, jodi an m te ka bat lòt la 500 ka kado wi. Dènye game nan wi. Pase li di moun yo pa jwe ankò n rakonte istwa.
Evre kiyès? Wi lòt ti pitit la, lap pale de kòman latè wond kòm yn boul, yo di latè pa janm vire. Bla bla bla se ye Mali an wi li te mwen an rakonte iswa e la ki sop kono te dekouvri Ayiti vre men bon peyi li te dekouvri se Ayiti la pale de nou byen wi jodi an wi m panse m panse ayan la tankou li tande paske se chak nou an chan ni tande vwal kap pale bay sa Li pat tandel, li pat tandel.
Aah ok se pou sa paske tout lè moun yap pede voye kado pèp la ap tire anpil kado epi lè nap bay istwa li gentan bay match lan vag
Wi li gentan li bay li bay vag paske li panse ke l ka al nan final yap rezève se sa fèm di nou nou menm tou fò nou rezève ti kado nou yo nap sere yo nap rezève yo pou final
Ok Lot moun ki anlè yo mezanmi poze kesyon apre sa poun ka pran lot moun please. Wè euh, map salye tout moun ki sou ekran e moun ki anba e ki stil ap sipòte Ariana map kòmanse pa felisite e remèsye pal anpil cho ki m ka di ki se e full motivatè e misyon sa ke Ariana al akonpli m pa bliye E yon jou e nou te sou live la epi moun yo tap pede yo mande palan pichou kote Ariana kote Ariana e palan pichou te pwomèt moun yo pral fè yo pale avèk Ariana e ki te e sur la route pou ale e bon bon pandan nan vwayaj la te gen enkyetid tou se palan pichou ki te met fen avèk tout enkyetid ki te gen e sou Ariana e nan vwayaj la e m panse depi la e konkou an te kòmanse paske palan pichou li menm li te gentan fè devwa pal la e si nou tout la jodi an y konpri lòt blogè yo, lòt enfliyansè yo ka mete men nan pat la, se pa lan pil cho, nou dwe, nou dwe sa, nou dwe felisitasyon sa ki fè Ariana ka vin viral, ka vin popilè avèk tout pokwa, e menm afriken yo ta sipoze voye yon twofe pou pa lan pil cho, bon m pa mande yo sa non men kòm pa yon konesans yo ta sipoze voye twofe pa lan pil cho a pou li, pase an kèlke sòt e pa lan pil cho ki. te valorize konkou sa avèk èd li bay Ayana jan l kapab. Ok, brèf, ban m mande nou nou menm ki an Afrik, kòman nou santi sante mantal la dabò epi sante fizik la nan moman la jiska mentenan nan konkou a, kòman nou santi yo?
Bon, ki sa m ka di? M santi nou anfòm, nou anfòm paske se nou fòs an. Nou gen tan jwenn nou, se sipò ke nou, kominote nou, nou gen tan jwenn nou. Donk, mwen menm espesyalman, kè m kontan anpil, anpil, anpil. Bon, Ariana, kòman w santi? Retire fasyal lan, m pral ba Ariana pale.
Dapre sa nou apren nan listwa depi tou piti lekòl, yo fè n konnen nou se pitit Afrik, e Afrika se manman nou. Eske lè nou rive an Afrik, nou santi nou lakay nou, nou santi tè la pa diferan de lòt tè yo? Eske nou santi se menm odè latè an Ayiti an, nou santi nou lakay nou? Se menm anviwònman an. Wi m ka di m santi m lakay mwen, m lakay mwen e se si m toujou wè ayisyen, m toujou wè plizyè ayisyen, m toujou wè plizyè ayisyen, m santi m alèz, m santi e kòmsi lakay mwen ye, epi tanperati yo lan tou, yo gen menm tanperati avèk nou, m santi m alèz, m santi e kòmsi lakay mwen ye. Ki sa ki te etone nou lè nou rive an Afrik ki diferan de Ayiti? Ban m youn.
nourriture yo. Humm ki nan gou ou byen nan nan nan kalite?
Nan gou. Nan gou ok men koman nou fè koman nou fè pou nou pou nou nouri nou menm nou oblije nou reziye nou manje nou adapte nou nou adapte nou nou adapte nou avèl pwosè ke nou pa difisil nou pa difisil nou adapte nou avèk manje nou pa kizine nou pa kizine nou menm
Non, men kòmsi gen yon bagay m te, m pa t vle manje, men m di kanmenm pou lavi an mande eksperyans ban m goute, se te krikèt avèk piman, li te vrèman bon, se youn se bagay pi manje ki pi bon dèyè a.
Krikèt avèk piman?
Ah oui.
Mhm. Eh ben, en tout cas, di Ariana, félicitations. Kenbe la nan konkou a, Haïti ensemble avec elle. Euh, comme li pote drapo a, de li pote drapo a, se tout yon nasyon li pote euh, nan lot eh, kontinan, eh, nan, nan kontinan afriken pou al eh, reprezante nou, eh ben, tout nasyon ensemble avec elle. Eh ben, nap tann trofe a tounen Haïti, e se sa nou te voye la l fè. Nap tann ni. Félicitations.
Merci beaucoup Ariana pral vini me Ariana Ariana vini nou li pral vini pou li pou li te ka fin pala avè nou li tap tan vizaj li seche Ariana
Bon bagay frèm mèsi anpil
Orevwa mèsi bokou paske nou te tandem.

Ou anpe foubi ok Jason ta fò ou twò emosyonèl nan game nan pou rete motive ok dèfwa emosyon fè parèt tankou ou son pèdant nou menm kap gade an ok si w rete motive lap pi bon pou nou menm pou nou pote plis enèji pou ou pou ke w rete motive nan game nan ok.
Bon ok mèsi pou konsèy lan men ni strès ni emosyon se pa ou menm ki ta vle l ou konprann se kòmsi l vini pou kont li fòk ou konn eseye konbat li ou pa kapab and then je yo atlis si se te dwèt kòmsi konesans jeneral ou konnen w ta etidye oubyen si se te bagay men jwèt yo se chans Ou ka antrene jwèt lan lakay ou epi lè w ap pran l se konsa konsa se chans li ye, se si w pran l ou pran l si w pa pran l tou ou pa pran l paske w pa pafwa w pa wè anyen ou jis ap chwazi sa lido di w ou konprann donk pafwa se pa ou menm ki ta vle l epi se premye fwa se premye fwa m al nan konpetisyon wi se premye fwa m konn fè konpetisyon a elèv nan klas mwen men konpetisyon konsa premye fwa. An fèt ou debouye w trè byen. An ban nou premye fòt. Felisitasyon.
Bon bagay. Ou fini Alix?
Frè m, anfòm. Ok, bon bagay. Ok, guys men kòman nap fèl. Chak moun ki fin poze kesyon, nap pran lòt moun ki anba live la. Ok? Ok, bon bagay Alix. Respè frè m. Kiyès kap pale kounya? Ok banm ok gen yon lòt moun kap pale?
Si gen lòt moun kap pale fè nou konnen. Hello? Yeah ou la? Ou mèt ale mwen pale avè w. Aprè ou menm menm ale. Ou mèt ale yeah ou mèt ale.
Ok bonswa tout moun e se yon gran gran plezi Ariana pou m pale avè w jodi a. E mwen konsidere w tankou pitit mwen. Pitit mwen gen menm laj avè w premye pitit fi m menm laj. Ahh sa ke map diw mwen voye anpil fòs pou ou kouraj menm lè ke w ta rive pa pran koup lan don't worry travay ou fè an li vo mye ke koup lan menm si w pa ta pran l gade w gen 2 machin kap tann ou san konte lòt bagay.
Pa dekouraje pitit mwen sentespri ap baw fòs ap kouvriw kote ou ye a ok
lòt bagay mte pale avèk pale cho menmsi like ou konnen wap prepare pou final mdi banm tout chans ansanm avèw m gendwa pa gen chans pou nou pale ankò ok mwen te di m pa konnen eske ou gen viza pou an frans. Wi wi wi visa m genyen an bon se pou France wi ou ka pase pou mhm. Ok, sa ke m te di, mwen menm se yon moun etan ke yon enfimyè, m se yon edikatè tou, ok, mwen tèlman kwè nan edikasyon e m konnen w kwè nan sa tou, m te di m ap pwopoze w sa se si ou vle, ok, ou gen dwa pa vle l. Ni ou menm ansanm avèk sè w lan, Ou nou te kapab aplike pou yon viza etidyan entènasyonal, ok, ou te kapab kontinye e swa diplomasi m kwè pran Ayiti, ou di mwen sou vle yon pwogram kote ke yo gen dwa te aksepte ou rapid swa pou Kanada, swa pou Lèzetazini. M te gentan menm tcheke tout bagay, m te pale avèk John Felix epi m te pale avèk Palechoto. Sa se si w enterese. Ou gen dwa kontinye epi m pa konnen kòm konnen ou gen òganizasyon Ayiti ou konprann m pran nimewo m pou nou ka pale sa.
Um, m'a pale sa avèk paranm Yes, yes, avan. you, you have to, yes, fò pale sa pa an. Yeah. Wi, m'a pale sa ak paranm Mhm. avan. E pi bon, pa konnen, euh, mwen tèlman gen bagay. Lè m antre, mwen te gen yon li nan konkou Fondasyon Digicel pou m te Mhm. renove plas publik, Bon plas plas prive, bwale. guys. Si gon moun ki vle monte, fè nou konnen. Fòk mwen fè nan plas bwaye enjoy tèt ou m pa konnen m pa konnen. Anyway menm si w ap fè pa w kou ou ka still fè l so m ka jis voye ou kapab wè ki pwogram ou vle ou menm avèk tout sè w lan epi pandan w ap etidye ou gen posiblite pou w gen rezidans ou tou ni pou Kanada ni pou Lèzetazini.

Nès ou fini apre sa pou n ka pran lòt moun. Ou mèt desann mwen wi, ou mèt desann mwen cheri. M gen bagay rive m pral prepare. Ou mèt desann mwen pou w pran lòt moun. Bye a nou. Bon bagay, bon bagay, bon bagay. M ap fè l eko. Ok, yon lòt moun guys. So, ou mèt pale pi lòt la. Wi, kès yon menm m t ap mande w Ariana, Am Bonswa wiwi. Bonswa wi kesyon mwen tap mande ou eske tankou tankou koda like moun sa yo lè lè yo eski ou pale avè yo apre jwèt la tankou si yo te ka pale avè moun pa yo nan final la pou nou m konprann m pa bezwen fini Sa la koda.
M pa la a Koda en Bòs Koda te mete drapo Ayiti m pa konnen men pa enkyete nou pa enkyete nou non m pa konnen men m ap kreye kèk estrateji kanmenm paske m wè anpil bagay mwen fè gen youn ladan k ap plede kopye sa m fè yo sa m parèt jenan ou konprann lè w ap plede fè yon bagay moun nan ap plede kopye w donk se sa k fè m poko vrèman ka itilize estrateji pou m ta. General Efren ankò. Yeah, pase ou konnen lè wap, menm si yo pap zanmi ou but ou konnen fò jwe jwèt la pou pou mete may tankou pou yo menm kou yo pral mande lòt moun pa yo pou jwe pou nou nan final la. M pa la a koda, m toujou pa la a koda and jodi an m te mèt poze l yon kesyon de sa. M pa konnen sa lap di non men gen youn nan bòs yo k te mèt pote drapo nou. Mahoney.
Anben ok, m te kontan pale avè w, se te yon plezi. M follow w, men renmen w anpil. Mwen Epi menm nap tou m renmen w anpil. Pa enkyete nou, m ap kreye kèk estrateji. M ap fè yon fason kanmenm, pa enkyete nou. Ok my love. Anben nou mèt desann mwen wi, se menm vye kontan m pale avè w.
Mwen menm tou. Ok bon bagay. Ok si lòt moun ap poze kesyon e banm pran yon moun kap.
Ok. Ariana.
Eske nou tande m?
Banm diw.
Eske nan fim nan pap gen posiblite pou yo met yon grenn ayisyen tou anndan kanpe anndan pou pa gen okenn koken kap fèt menm sa Kout koken ou gen ayisyen kanmenm. Ou byen pou nou bay aksè pou yo met on 2. Mwen pa kwè pa pral gen aksè pou moun fè koken paske pap gen jeu de tab dènye jou an.
Aay ok tankou map pale ou pa pale de match match pou demen an. Eske pap gon pap ba nou aksè pou nou ta met on grenn ayisyen kanpe anndan kanmenm pou match pou demen an. Mwen pap ba nou banm di nou match demen an se banm di nou m gentan gen 155 pwen an plis Dezyèm nan. Sa vle di, menm si, padon Bondye, menm si m pa ta genyen 2 match yo, w ap tande m, menm si m pa ta genyen 2 match yo, 2 match yo sou 60 pwen an tou. Imedyatman. Wi, e pa 2 match non, je de tab yo. Mezanmi, padon Bondye. Si m ta genyen 2 match yo, 2 match yo se sou 180 pwen. Menm si pa ta genyen je de tab yo, de je de tab yo ki sou 60 pwen an plis, m ap toujou premye. Depi m gen de match yo k ap fèt la. E sa, demen w pa t sipoze jwe men yo mal fè bagay sa. Demen w pa t sipoze jwe, w sipoze pou final. M ap eseye mande. Demen w pa t sipoze jwe, w te sipoze pou final paske w gentan devan nèt.

Nou fini a plis pwen. Imajine w byen, ou pa sipoze jwe demen ankò, ou te sipoze rete poze nan pwen 30 pwen. Imajine w yo pral chwazi nan pye, yo pral chwazi a kiyès ou pral jwe. A nenpòt kèl moman gon moun ki ka pase devan ou. Se 2 lòt moun yo ki ta sipoze nan goumen pou kò yo.
Se kòm si e pa.
Li vin raz vrèman vre. Ou ka eseye di sa tou. M ap pale de sa men si gen moun ki gen nimewo jojo rele l pou yo di sa tou m pa twouve l nòmal omwen si pwen yo te on ti jan kole nou te ka di nou te ka fè on bagay pou yo pa men m gen gwo 155 pwen anplis moun nan
Ou wè sa tou e ben se sa k pwoblèm nan M ap mande sa Ok guys n ap fè n ap Ok guys n ap fè l grenn pa grenn pito chak on moun fin poze kesyon n ap pran lòt moun moun ki ap monte yo me kòman li ye la jodi a la. Chak yon moun fin poze kesyon epi wap desann map pran lòt moun anba please silvouplè. Ok ee mwen salye tout moun ki anle a. Lè poum pale pou dim wi ou pa nan presyon. Ya m salye tout moun nèt an jeneral ki sou panèl la espesyalman m salye Ariana mwen menm kesyon ke m te vle abòde ki koz mwen monte m wè gen anpil nan nou menm ki gentan manyen sa deja. Paske si Ayana gentan gen plis pwen ke lòt moun yo, m pa wè rezon pou l ta jwe demen si TV. Li ta sipoze chita pou final epi lòt 2 moun yo yo menm pou y al batay antre yo epi sa ki bat lan pou l vin jwenn Ariana. Si gen posiblite, si gen posiblite m panse ke nou ka pale sa avèk antèt yo. Ariana pa, li pa nesesè pou Ariana jwe demen. Se sa m te vle pataje avèk nou. Wi map di sa m pa twouve l nòmal menm menm. Aki si te gen vòt, si te gen vòt ok.
Enben ok pa gen pwoblèm map bay yon lòt moun plas lan. Map pale sa mèsi wi pou konsèy lan. Map pale sa men nou menm tou si gen moun ki gen nimewo jojo relel dil sa tou. Map pale avèl map pale avèl tande. Ok bonswa tout moun.
First graduate. Eskize m wi, avan tou n ap pran yon lòt moun ki vle moute, gen anpil moun nan demand lan vre ti frè pou m pran ou. Si gen yon enfliyansè oubyen yon donatè nenpòt moun ki vle moute a, je m la m ap gade pou m ka pran ou. Mèt pale Joly. Bonswa tout moun, bonswa Ariana, pale anpil cho. Bonswa Joly, kouman ou ye? M p ap poze kesyon non. M p ap poze kesyon paske tout moun yo gentan poze kesyon m ta sipoze. Sa m ap. E li gentan fè travay la. Mwen vle li plis fokis poul poul motive poul pale de peyi a. Voye bèl mesaj jan wè wap fè a. Se sèlman sa yo nap tann nan men w. Paske nan moman la tout je pèp lan sou w nèt. Tout sa w di nan moman an lap rive lwen pou nou, li voye yon pakèt bagay pou nou, mesaj yo rive trè lwen. Se sèlman mesaj pozitif yo nou bezwen nan monn an moman la. Apresa de lòt travay w la gentan fè tout bagay yo, ou gentan chanpyon deja, ou gentan queen nou deja, ou konprann, epi tout ayisyen avè w nou renmen w anpil. Mèsi, mèsi pou konsèy nan, mèsi. Ya, se sa m t ap di pale anpil cho. Bon bagay, bon bagay. Ou fini Julie? Mèsi, se sa m t ap di. Anmweyy ok Joli bon bagay nap pran lòt moun Mezanmi moun ki anlè yo fòn di yon mo tou guys poun ka poun ka pran lòt moun. Bonswa bonswa tout moun ki anlè sou panèl lan bonswa Bonswa Joli map pran lòt moun tande cheri Bonswa bonswa Mèsi pou bèl travay sa e mèsi bay tout moun chans pou yo pale avèk princesse lan rèn nan. Ariana, ahh mèsi tou paske ou chwazi pou youn nan donatè sou live lan. Ariana nou vrèman fyè de ou. M vle di w sa, nou Don fyè de Chery, ou. voye demann. E nou kontan anpil travay la wap fè a, wap reprezante nou, reprezante nou vrèman byen. Um, sa m vle ke, se pa yon kesyon, but se yon konsèy map ba ou. Sa ke m vle pou w fè pou nou menm ki donatè an, m konnen ke game yo, se ou menm ki ap jwe yo. Sa se sou kont ou. Kado yo se sou kont moun kap voye yo sou yo ki se donatè yo ou pa vrèman e ou pa vrèman genyen anyen w ka fè but se dirije se ou menm ki rèn nan se ou menm ki dèyè ekran sam pral bezwen pou fè pou nou kit wap jwe demen kit ou pap jwe demen kit final mwen vle ke pou konnen gen anpil moun ki ap jwe pou ou se la premyè fwa yap tire kado paske yo renmen w yo renmen travay la epi yo chwazi pou yo tire so gen anpil moun ki pa konn kòman jwèt lan ye. So pandan ke ou dèyè ekran, m vle pou dirije moun yo. Lè se fwa 3, mwen vle pou di moun yo konsa ke jwe pi gwo kado ke nou genyen nan fwa 3. Se yon sèl kado k ap pase. Gen anpil moun ki pa konn sa. Lè fwa 3 fini, dirije yo ankò. Di yo rete tann fwa 2 oubyen fwa 3. Sonje ke yo ba yon bonis anvan, apre sa yo ba yon dezyèm fwa 2 oubyen fwa 3. Dirije yo. Di moun yo konn kilè pou mande yo gan. Paske se ou menm ki pral dirije nou. Lè ke ou wè ke genyen fwa 2 an, pa bonis lan non, fwa 2 oubyen fwa 3, mande gan. Di, vo lage gan kounye an. Klike nan gan, jwe nan gan. Paske, pwoblèm ki pral genyen, tankou ou toujou ap di e pandan live lan, se Ayiti anfas kontinan an, ki an ti jan difisil. Si ke ou pa di nou kòman pou nou jwe, pa pou di moun ki abitye jwe yo non, moun ki jis ap sipòte travay lan. Sen ke w pa dirije yo, sa ka rive ke nou gen plis kado ke yo menm, epi game nan pa pase jan w vle an. So m vle pou w dirije yo, di yo kilè pou yo jwe, di yo, epi dirije nou, and we got you. Banm poze yon kesyon, lè Lion yo pa ap plede pase, eske nou tande vwa m byen? Nou stil tande vwaw men kijan ou ka fèl ann di ke lè bonis fwa 3 a kòmanse ou menm ou wèl an reta nou wèl anvan pandan ke nap jwe ou gen dwa di yo konsa wap di moun yo ok nou pral jwenn yon bonis fwa 3 lè bonis fwa 3 a rive lage pi gwo kado genyen an pi gwo kado ki genyen an son tiktok universe li ye so si moun nan lage pi gwo kado an li miltipliye pa 3 epi ou tou di yo pa lage gan paske si yo lage gan nan bonis lan gan ap gaspiye Now, lè ke um bon fwa 2 oubyen fwa 3 a kòmanse, lè w wè l ou gen dwa di yo, lage gan an pou mwen kounye an, klike nan gan an jwe. Poukisa? Si gen yon gan, epi yon moun tire yon lyon, li pa ta pase nan gan an ki fwa 5 lan, atlis l ap pase nan fwa 2 an oubyen fwa 3 a. Epi fè su ke nan dènye 30 segond yo, si w santi ke w ap pèdi, ou di yon moun, si yon moun gen yon gan, lage gan an kounye an pou mwen. Nan yon sans, si gen moun k ap snap pou yo snipe.
Lè final, fòk nou pa gaspiye gan yo, n ap sere gan yo, n ap sere broum yo, n ap sere tout bagay yo nèt. N pou nou lage, nan 30 segond pou nou lage. Epi kòm byen blan te di m yon konsèy m p ap repete l, Gwo donatè yo parèt parèt kòmsi nou konprann parèt pou yo pa wè nou parèt pou yo pa wè nou epi tou jwe fò pou yo pa konn pwen an egzat. Egzakteman just dirije nou depi w dirije nou epi moun yo tou kap gade an lè Ariana di nou Pa jwe, please pa jwe. Fòk nou konprann sa. Paske fòk nou gade lòt moun nan. Si lòt moun nan a 200, 300 ka, pa gen rezon nou gen tan a 600, 700 ka pou n ap tire kado. Paske konnen ke si demen si Dye ve li pral jwe, nou pral bezwen plis kado. Epi pou final la nou pral bezwen anpil, anpil kado. Demen si Dye ve just prete atansyon avèk sa Ariana ap di nou epi jwe avèk anpil strateji. Epi apre sa tout bagay ap ok. So m kontan.

Nenpòt moun ka pale. Banm pale pou m ka desann pou m ka kite espas sa pou lòt moun ka vin moute. Banm. Yeah, pase anpil moun anvi, chak moun anvi di yon pawòl avèk Ariana. Banm pale pè a cheri. Right. Ariana nou fyè de ou anpil men Ayiti antyè fyè de ou men e drapo sa nou pap fè kote akoz de non ou paske ou fèl Plis viral ke jan l viral deja. E m ap di w tanpri se pou w pa strese. M konn ap gade w dèyè ekran an, pye atè a, m santi w ap chèche yon fòs, e fòs la toujou vini vre. Men m pa renmen jan vizaj la deprime a. M vle w mete gete a. M vle w rete fèm. Konnen tout zansèt yo ansanm avè w. Jan w toujou rele yo. M vle w kenbe sa.
Pale anpil chou apre sa ma di yon mo lè yon moun fin pale. Pa gen pwoblèm.
Jun, tou ret nan demann nan Jun. Nap toujou bò kote nou toujou kanpe ansanm avèw wa repete drapo sa drapo sa ansanm avèw jan se nou mouri nap la nou pa vle vizaj ou tijan rete djanm nou dwe nou moun. Mèsi anpil voye fòs pou mwen pou final lan genyen genyen ki ekrim genyen kap pale avèm. Yo di m ke bon li pap fasil jan nou panse a paske se yo tout k ap kont nou. Donk, m pral itilize kèk bagay m konnen, m ap eseye panse pou m wè kisa m ka fè pou nou gen batay. Ou gen yon valè moun ou konnen ke ou pa konnen tou ki ansanm avè w. Drapo sa a, ou flote l anlè pou nou e ou ba l respè l sipoze merite a. E nou kanpe avè w jiskobou. Ok manman. Ou se manman peyi a. Ou se rèn peyi a. 19 an daj, ou pran tach peyi a mete sou do w.

Tout sa m t anvi di Ariana yo anpil moun gentan di yo men sèl sa mwen m ka di w Ariana pa bliye espri yo la yo dans l'air wap santi yo e gen yon bagay mistikman ke w fè m pa konn si w konprann sa w fè a ou wè le fè ke w rete pye atè depi se rasin mapou an yo konekte avè w zansèt yo ansyen yo. tout ansanm avè w. E si gon bagay m kapab di jodi a pou laj ou m pi gran pase w, m gen 32 zan. Ou fè pi gwo bagay ke m te toujou reve fè, pote yon drapo pou ma fè plizyè moun ap flote l ap pale de Ayiti. Se pi gwo fyète m lè yo pale de peyi m. Men mwen menm mwen toujou bezwen yon chanjman pou nou ka manje youn lòt, pou nou kapab mache nan lari an, pou nou ka plas Bwaye, Channmas, menm lè n pa gen gwo bilding men omwen n ka gen lapè. Timoun yo ka al lekòl, nou ka wè nan lakou ap jwe, ap jwe mayèl. Men jodi a, ou fè anpil moun vize sou Ayiti, ou voye anpil je ap gad Ayiti. E si gen yon men k ap ede nou pou n sot nan tou kote n ye a, si n pa pou kont nou, jodi a w se youn nan moun ki travay pou ede Ayiti. Sèl sa m mande w, pa goumen plis ke jan w ap goumen ankò. Paske tout sa ou te dwe fè yo, ou fè l deja. Manje, Dòmi, enjoy, fòs, kouraj, lè w nan game lan pa strese. Menm lè stress lan vini pou kò l, ou gentan pwouve kisa Ayiti ye. E pa sèl ou pwouve tèt ou, ou pwouve kisa Ayisyen ka fè lè yo vle ini tèt yo ansanm. E w ap menm jwenn menm nasyon Dominiken ap pale de ou. kote ke yo menm ki pat janm vle wè Ayisyen, yo prepare pou yo vle envite w nan kèk bagay, ki fyète nou, ou dwe ou dwe entèdi l, m pa konnen si moun ap dakò l. Men espesyalan mwen menm ki son moun ki nan mitan Spanish yo, a, Spanish yo inyore Ayisyen anpil. Yo imilye nou anpil. M ale la, m ale. Pa kite limyè, pa kite limyè k sou ou a al ba yo limyè. Yo bezwen al fè kòb sou ou. Li pa t janm renmen Ayisyen, kite yo stil pa renmen Ayisyen, kite yo toujou rete nan inyore nou, nan tiye nou, men pa ba yo limyè w gen sou ou an. Paske Ayiti se pou Ayisyen. Menm lè ap ofri w lò a dyaman, vin devan pèp lan, di yo ofri w lò a dyaman, pèp Inyon fè lafòs lan ap ba w lò a dyaman yo ofri w lan, n ap ba ou l pou w pa al reprezante Ayiti kot moun sa yo. Paske Repiblik Dominikèn se youn nan peyi k pa vle w Ayisyen. E se youn nan peyi ki imilye n plis nan mond lan, ki maltrete frè ak sè nou yo. Men ap di w bravo e kouraj. Bèl travay, m kanpe avè w chak jou, m ap limen pou ou, m ap limen lanp pou ou.
Antouka, mèsi anpil, mèsi pou konsèy lan. Sa ke mwen menm mwen te vle a, se pou vwa m rive pi lwen. E sa fè m plezi anpil anpil anpil chak lè m wè yon Afriken ap pale de Ayisyen yo, jan ke yo solidè, tout bagay sa yo. E pafwa m konn ap met nan tèt mwen, si apre kèlke tan, oke m konnen m piti toujou, m piti, gen kèk bagay mwen pa ka fè, men m konnen, m konnen sa trè byen, m konnen yon lè n ap vrèman lib. Nap li pou pou chak tan bon m pa konnen chak tan kote nou desann nan se bò yon lanmè chak tan m rete bò lanmè a m pa ka al benyen nan lanmè a m santi sa manje kè m paske m rete petyonvil m konn anvi lontan manman m te konn ap pran machin pou blag konsa mennen nou gresye al benyen nan lanmè menm lè nou pa jwenn gresye jan nou ye a nap jwenn yo. Se pou nou ta mèsi anpil. Tout sa n ta bezwen fè se pou m pa konnen si vwa m rive jwenn otorite oubyen whatever lòt moun. Yo jwenn li Ariana jis. Se pou yo ta ba nou chans pou nou pou nou ka enjoy menm jan a lontan nou.
Ariana, yo tande m. Kounya ou konn sa m ap mande w pou w fè mwen Ariana? Mwen bezwen chak lè wap fè live pouw voyon mesaj bay frè a sè nou yo di yo ak vwaw kounya paske ou se lidè a di yo an nou youn sipòte lòt lèn kwaze yon ayisyen nan lari ann bal de bra ann pa inyore ayisyen parèy nou yo voye mesaj sa ba yo chak lèw live pou mwen espesyalman di yo lè w tande yon ayisyen ap pale kreyòl Kèlkeswa l te sal, li te pwòp, ba l kout men pou l leve, paske l fè pati drapo Ayiti an, de ble e wouj lan. E sèl mesaj sa si w fè l pou mwen, m ap kontan chak lè w fè live. Di Ayisyen linyon fè lafòs, youn kore lòt, youn ede lòt. E pase bòn sware tout moun, epi mwen m. Mèsi anpil, mèsi anpil pou konsèy lan, mèsi, mèsi. E priye pou nou ka chanpyon silvouplè, silvouplè. N ap chanpyon avèk Ginen yo lwa yo, n ap chanpyon.
Ok mèsi anpil. Bon bagay mera nou. Yon lòt moun gade. Ok m pa konn si nou te vle pou m paske ou konnen lè w se yon moun ki gen laj avanse ou fèt pou w pran anpil prekosyon sitou nan lè w nan lasosyete paske nou se yon pèp ki pa tèlman bay granmoun moun ki gen laj avanse twòp respè. M pa konn si m kapab avanse pou m fè mo pa m nan pase pou m bay plas mwen an.